Lè prezidan di lap fè yon bagay men men kòm si m wèl fèl vre m wèl fèl vre men sepandan ke ou genyen prezidan gen 2 moun ankò ki la ankò kap mete anpil kout dèy de kalite travay la Ou gen Zephirin avèk Ti Dòk. Plis ankò ankò, li gen yon pakèt bann de seri de gwo enjenyè nan CNE avèk de seri de gwo fòmann epi k ap fè travay la ase byen. Men travay la nou pa gen pwoblèm ladan l paske travay la fèt bèl e byen. Paske travay la se yon wout, se yon wout ki deja ki egziste deja. Men wout la, mèt yo chak si mwa yo ranbleye wout la. Yon seri de bon materyo, materyo trè e trè efikas. E kidonk nou menm menm avan ke nou mete. Matè yo dekon kasaj la sou li a, nou fè yon etid sou li avèk laboratwa. Konprann? Nou fè etid sou li, kounye a se laboratwa ki ban nou fè vè, nou di nou ka pase. Men kote nou pa ka pase a, laboratwa di yo ake, fè tèl travay, yo kounye a nou fè tèl travay sa laboratwa a di. Konprann? Se pa yon travay, a di yo konsa avèk laboratwa. Epi kounye a la a, nou wè kounye a la a, si w byen gade la a, nou kounye a nou wè nou fè asfaltaj. Kounye a si tè manke, ki tè manke, bout la bon. E si w gade asfalt la pou wè, ou wè se yon bon bagay. Pa gen ni de poul, pa gen tou de kwokodil ladan. Konprann? Men lè w gade wè ankò, n ap avanse pi devan kounye a. Men, se kanal yo kounye a, se kanal yo kounye a ki m ap netwaye kanal yo la a, kounye a, pou dlo pa antre sou sifas la. Men sa se yon inisyativ de. Karavan. Konprann? Tout bagay sa kap fèt la se karavan kap fè tout. Prezidan youn nan pi gran pa ke la fè paske mwen mde votel ke mpa regrèt ke mte votel paske prezidan afè karavan sa li met nan depatman sid la se youn nan travay ki ede tout moun paske pafwa menm lè ou te gendwa achte yon bèl tenis pafwa ou te gendwa gen bèri ki lou kap kraze yon moman sou pa rapò a wout la k vin gen kounya tout bagay ap byen pase an sa m pase prezidan ap fè bon travay. Wout sa se li k mennen machedis machedis se youn nan pi gran mache nan sid la. Hòn se youn, mache Chantal tou, se youn nan de gran, de gran mache ki gen lan Sid la, paske parapò a wout sa kounye a, moun yo pap gen pwoblèm menm, paske ou konnen wout la vin bon machin ap ka fè wout la plis, pi alèz, pafwa moun yo tou, tout bagay anfòm, paske se yon bon travay pou prezidan ap fè. Li bon pou komin nan tou? Li bon anpil pou komin nan. Paske m panse se youn nan de pwen prezidan mwen ka pi byen mache. Paske m te vote li, m pa regrèt epi m kon. M swete prezidan bon travay.
Travay la ap dewoule trè byen wi nan Torbeck. Mwen felisite prezidan Jovenel Moise pou travay sa. Paske m pat espere si wout sa tap janm fèt. Paske chak prezidan ki monte. Yo te toujou di wout la ap fèt men sa pa janm mache men li fèl m felisite sa wout la ap mache trè byen. Eske wout sa a li bon pou komin Tòbèk? Wi li bon, li bon pou ni komin Tòbèk e sesi pou 2 gran mache nou gen nan sid, Chantal epi Ducis. M di Jovenel mèsi anpil, premye fwa m travay nan travay leta men mèsi pou travay la kap fèt la tou. M di mèsi pou tout moun kap dirije travay la mèsi pou tout ni travay la ni tout pou la fami Jovenel Moïse yo. Travay la bon pou tòbèk anke lè lapli tonbe dlo anvayi kay yo men jan travay la ye a li bon anpil.
Gras a prezidan Jovenel Moïse li la pou 10 zan. Pase yon kontra 10 ans m pat janm konn touche kob leta gras a Jovenel Moïse ki nimewo 5 phtk map travay jiska sa kaba. Li si telman ap byen fèt m di Jovenel Moïse pou 10 ans. Mwen son fyète di fèt ke m tap viv Port-au-Prince e m pran m tande pale de wout la epi jodi a m deside m di. E m tande pale de li twòp, m deside vin gade. E pou mwen, e s on fyète, e m santi m fyè difèt ke m sot kouri sou wout la. Bon bagay, bon bagay, bagay serye. Wi, e pou travay mwen k ap fèt nan Tòbèk la, sa fè m fyè, sa fè m fyè. E gen yon pakèt lòt ti kote m bezwen fèt toujou, menm lè yo poko panche sou yo. Men, sou wout sa m ap kouri a la, m santi m nòmal e m byen mache tou. Wi, Tòbèk te swaf li, Tòbèk te swaf li. E paske wout la pa t bon, lè m te konn ap kouri sou li pou m ap monte anlè a la, li pa t twò nòmal. Men kounye a la, m kouri alèz. E menm lè n poko rive twò wo, menm kouri sou sa k fèt la, m santi m nòmal. Sa m ap di gouvènman Moïse Lafontant, pa pran nan presyon lòt nèg k ap pale anpil, k ap di yo p ap travay, e mwen menm m vin verifye la m wè y ap travay. Bon travay Jovenel Moïse, bon travay minis lan.
Travay map travay oh Sa kap ede m ap. Mwen wè yap fè yon netwayaj, yap fè yon netwayaj nan kanal la paske dlo sa, dlo sa koze anpil pwoblèm, anpil dega lè lapli a vini. Paske kanal yo pa netwaye, kanal irigasyon yo, yo pa fè drenaj yo nòmalman vre. Paske kou dlo a vini, li bouche epi moun yo inonde. Tout moun moute anlè, pa gen kote pou yo dòmi, se nan legliz, tòbèk. Y al rekipere yo. M ap remèsye prezidan Jovenel Moïse pou travay sa a li mete. Mwen di majistra a mèsi e prezidan Jovenel mèsi. Karavàn nan ap frape seryezman. Men sa m di prezidan mèsi ankò se pou se twa bagay sa yo, se wout, elektrisite epi kiraj nan pon yo. Sa prezidan ap fè a s on bèl bagay, s on bèl aktivite pase moun ap tann li la lontan. Jounen jodi a li arive fèt. Dezyèm bagay ke m ap pote se pa rapò a kouran, lign sa a. Kouran pa poko janm ka aranje. M ta renmen pou prezidan voye yon, wè, wè la se kouran moun nan lign nan ap bezwen l lontan.